E mwen salye tout lidè ki fè pati de misyon an, isi ou laba, ou an deyò, ou lan kapital la, nou konnen kriz peyi nou ap travèse, men nap priye, nou konnen Bondye pap kite nou. Mwen salye pastè Lindor, e mwen salye pastè Gesner, pitit gason nou, pastè. Nisans, pastè Dries, mwen salye tout nou, pastè Roselèn e lè pwofèt, mwen salye tout moun, mwen swete ke Bondye beni nou, mwen salye legliz, lè manm de legliz Dieu D'abord du Mans Entènasyonal isi, mwen salye nou, ke Bondye beni nou, ke Bondye kouvri nou e ou menm ki se oditè, youtubè chanèl sa. M swete ke Bondye beni w. Pa bliye pataje paj la. Subscribe, abone w epi sharing, pataje, komante e Bondye va beni w pou sa glwa. Jan ke nou te di l presedamman, depandaman lè ke w ap tande nou, ou byenveni lan kontinite avanti biblik.

Men avan ke nou rantre danble nan vif sijè a, m vle nou konnen ke gen plizyè etap kwonolojikman, gen plizyè etap pou nou pale de legliz. Gen sa k rele legliz primitiv, yo rele l ou legliz dè matir. S on ide ke m ap fè pou m rantre lan sa k rele la krisyanite melanje a. Ou pa ka rantre.

Concile de l'Eglise, peryòd sa li ekstrèmeman enpòtan. Gen legliz a la fen di Mwayen Aj. Men, kote m ap rete avè nou, m ap rete nou lan legliz pèsekite. Apre lapèsekisyon, e legliz. te m te ka di survecu e travèse 10 gran peryòd de pèsekisyon atravè 10 gwo anprè e mesye sa yo te mechan anpil e lan dimansyon mesye yo te mechan yo te touye anpil moun chè frè zesè Legliz de Dye esak fè avan legliz te fonde Bondye te met yon bòn de survi bòn sa ou jwenn li nan Matye kote lap di tu es pierre sur cette pierre map bati mon eglise e sou pyè sa e porte sejour des morts pap janm ka genyen nou.

Etienne ki etè le premye matir de la fwa kretyen. Anpil moun pa konprann ke lè 10 vag de pèsekisyon de legliz e 10 vag sa yo, yo gen yon peryòd. Nou sonje gen yon dènye video m di nou, m t ap esplike nou, m te di nou demon gen 2 fason l frape. Li frape yon fason.

de pèsekisyon m ap ban nou yo, se di premye o dizyèm, e m ap ban nou dat yo, ki se la pèsekisyon de legliz sou Neron. Nou pa p gen tan pale de pèsonalite yo, men m ap ba yo brèf. An lan 54 jisko lan 68, la pèsekisyon de legliz sou Domisyen. le dis anprè women lan 81 jisko lan 96. Pèsekisyon sou Trajan, Adriyen e Antoni lan 98 jisko lan 117. Sa yo se twa anprè siksesif, len ap touye lòt pou pouvwa. Pèsekisyon sou Mak Orèl, le filozòf.

Anprè sa yo, yo anplifye dosye legliz dan la pèsekisyon. Toutotan legliz ap lite, pèsekisyon an ap bouyi, epi moun yo rete pur. Vwala aprè tout ane sa yo pase si w ap gade lè w ap fè sa k rele yon ide w ap wè legliz de ki sibi 10 vag la li prèske fè 3 san 3 syèk de pèsekisyon 3 syèk de pèsekisyon sa a. Legliz rete fèm. Legliz rete fèm. Pou ki rezon legliz rete fèm? Paske tout otan ou ap chofe legliz, se konsa bagay la vin chanje. Yo vin plis kwayan, yo vin plis fèvan, yo vin plis sevè. lan yo vin plis òtodòks. Men vwala apre 10, kouman rele l la fin pase, pèsekisyon, pral vin gen yon bagay ki pase. Gen moun ki te di se te Bondye ki te ouvè pòt sa pou yo. Byen petèt, je te pa la, men on pe pa chanje listwa, men on pe kòmante.

se te yon peryòd malgre 3 syèk de pèsekisyon, jan m t ap di an, legliz la ogmante an pwisans, li vin plis epanouyi, li vin plis ap touche plizyè kontinan. Ebyen, toutotan gen pèsekisyon, gen gwo bagay k ap fèt. Vwala! Gen Seza ki fin mouri, gen youn lan Seza yo k mouri, dènye Seza a avan Konstanten. Kounye a vin gen yon, yon sa k rele yon dispit wayal, enperyal kote yo konteste twòn nan a Maksèn. Sela souzantan ke twòn nan te sipoze al jwenn Konstanten. Vwala disip yo pral jwenn yon ti pè, kote ke Maksenn avèk Konstanten reyini pou yo goumen. Plizyè konba, gè a fewòs pou tit Seza. Ebyen. Nou konnen ke Maksèn lè l fin ranpòte l se a Wòm li te ye, epi Konstanten t ap soti ann Afrik. Epi pandan Konstanten ap avanse, gen yon mirak ki fèt. Mirak la se kisa? Konstanten ap avanse epi. Nan aprè midi li wè yon bagay pandan lap mache nan tèt twoupo a nan tèt lame li li pral nan konba epi li wè yon bagay kap sot nan syèl la kisal te ye li wè yon yon yon kwa liminez yon kwa kap briye epi anndan kwa a.

Te ka di gon bagay ki fèt, se ton pwen nèg yo te vin pran. On façon de dire. Men, nèg yo pran, yo sezi lopòtinite, yo pran efiji an epi yo plake l. E vrèman vre, batay la mare a Tibè, m te ka di, e ki kote sa? Pa trè lwen lan zòn Itali. Batay la mare!

Tou chanje stati de pèsekisyon an lajwa pou lè kretyen, ki sinifi se akoz de kwa Jezikri a, kwa kretyen sa yo ki fè l pòte li vin kouman rele l li vini wa, li vin Sezar. Ebyen depi lè sa a. Kretyen te vin gen yon pè, men pè sa a li vin danjrez pou nou jiska nou jou. E sa k fè il y a ce qu'on appelle l'histoire, la petite histoire dans l'histoire. Si w ap di m Christianite li melanje, se pa de nos jours li melanje, se depi an lan 312. Krisyanite melanje s on krisyanite kote ke ou vin jwenn gon ansanm dantite.

Sa ki fèt la se t yon gwo bagay. Apre twa syèk de pèsekisyon, legliz prèske sonbre, men gras avèk la pwisans e lonksyon de Dye, gen gwo bagay k ap fèt pou legliz sibsiste. Ebyen, Bondye kenbe legliz li. Men, lè pèsekisyon ap frape, kretyen ap mouri.